loje Besap yo. Ok, menm avan nou rive sou lòt enjenyè nou konnen li se ajan Besap n ap pran nan dènye. Metenan ou menm kòm enjenyè ki responsab pou biwo sa a oubyen pou kay sa a, pou pòs sa a, e pale nou de fòma, de kontni kòman l ap ye, kòman l ap fèt, etsetera. Paske mwen tout dèt de nou la se espas la. Ok,
sa ke nou wè la a, definitivman se yon pati. de pos la men nou gen tout pa de do nou demen si Dye vle nap ka wè fwi la jan lap fèt tou nou genyen tout pati sa nèt lap enkli de pos la pou de sat la premye pati ke nap genyen an se yon nan pati nap touve de gran bagay ke tout moun pa ka kanpe san li men ki se wap touve de e 2 chanm avèk konfòm modèl nòmal ki se pou sa k rele gad a vi yo, wap twouve 2 gad a vi ladan, epi wap twouve yon biwo ki pou sekretary ladan li, avèk yon twalèt konfòm modèl nòmalman, epi wap twouve yon espas ki se yon palye de distribisyon pou enkli espas anlè a, paske anba a, sa k ta dwe fèt la menm anba a, espas la twò piti. Men malgre l twò piti, se yonn nan bilding ke nou prevwa fè ki ka gen afè de 3 etaj. An atandan, se pati sa a nou kòmanse ansanm avèk li. Pou lòt etaj yo, nou a bay detay ofiramezi pou tan travay la ap avanse. Se konbyen konbyen etaj l ap ye? 3. 3 etaj.
Li gen yon lòt espas anlè a, li menm se grandèt la. E paske lè w ap fè yon konstriksyon, se pa yon konstriksyon ki se yon mezon abitab, se yon konstriksyon sa k rele pou gad. Ki vle di bagay pou chèf. Bagay pou chèf se pa tout tout tout bagay ou ka fè detay sou. Note byen nou gen yon grand advèsè anfas nou. Note byen gen chanm nou ka di ok men pou kisa l la, men pou kisa l la. Non, non, non. Sa nou pap ka fè. Men sèl sa n ap swete, se yon nan konstitisyon k ap pran anpil mwayen. Menm atravè de estrikti ke nou gen pou n fè la, li pral pran anpil mwayen. Apati de la, se vle di sa ki vle kole zepòl, kole zepòl. Finalman pou nan avanse ansanm avèk li. Men nou pap ka baw tout detay yo vrèman paske se sa rele kay chèf. M dakò. Gen bagay nou pap ka. Ou vle di la dyaspora ki te kòmanse envesti, ki te kòmanse kontribye ka kontinye kontribye pou. Oh 50 fwa pli menm.
Ok.
Nan ki delè ou panse kay la ka fini? Oubyen, oubyen, m toujou ap di kay, pòs la ka fini. Pòs la ka fini.
Pòs la ka fini, sa depan de jan kontribisyon ye, paske jan m aprann li an, tankou mwen menm se kontribye m kontribye tou, paske mwen menm se m pa t kontribye m kontribye, ou pa t ap jwenn mwen la, m kapab di sa, men fason lè pou vin trase, sorry, sa avèk kòb mwen m bwè dlo mwen menm, ok, sa ki, men kounye a la sa ki genyen. Pou si ke yap frape de tout etaj yo nèt, m ba yo yon dele de 6 mwa. Fèt e fini. E founi. Ok, 6 mwa. Men si se premye pati yo, si yo ka pran premye etaj, dezyèm etaj la, yon dele de 3 mwa, 4 mwa. Si se sèl etaj sa yap pran la, 2 mwa. Depi gen mwayen, 2 mwa.

Dezyèm nèg k ap pran kòd se mwen menm pou konstriksyon sa e se youn nan bagay m trè fokis sou sa. Nenpòt moun ki konprann pou m al jwe ladan l tou m sòri pou li paske mwen pa nan anyen nan fout ok. Epi m gen dezyèm enjenyè ansanm avèk mwen si ke m pa la misye ap pase ansanm avèk mwen men m wè l kache dèyè a la ki se. O m di ou wè l ap kache bòdè se kay chèf w ap fè papa kay chèf w ap fè wi w ap fè kay chèf.
Nou gen dezyèm enjenyè ansanm avèk mwen ki se yon jèn ankò, ki se yon jèn li ansanm avèk mwen. Si ke mwen pa la, tout sa ke m ta dwe fè, misye ap an plas pou l kapab diskite. Pa kont, chantye a plen aktivite, gen plizyè lòt enjenyè. Nou pa deranje nenpòt enjenyè k ap pote konsèy nan tout sa n ap fè. Men sèlman l ap pote konsèy de sa nou dwe fè epi pou ke kòmanse. Paske pa mwayen fèb mwayen yo te genyen an, lè nou kontwole. Sak fè pa gen kenn afè bidjè nou pral bay la paske nou pa konn afè sa. Men sa ki genyen an nou kòmanse wè materyèl kòmanse rantre. Men pou kòmanse baz la kè nou poko sote. M pa konnen lè pou nou manyen li jan nou dwe manyen l lan kòman sa ap ye. Alò ki kote ide sa soti pou yo ta sibvansyone diaspora pòs lan? Ki sa li ye? Mwen menm pou sa m vin konnen li diaspora. Diaspora li ye. Epi lòt sektè prive yo. ki ankò vle kowopere ansanm avèk yo, m rete kwè se toujou yo menm ki pral kontinye batay la ansanm avèk yo. Ok, e kontre mèt. Oh! Chèf la, e jodi a la m panse te gen anpil, anpil, anpil dout oubyen anpil difikilte pou nou menm kòm bsap nan zòn sa a pou nou te jwenn yon, yon pòs. E jodi a la m panse premye pyè la depoze oubyen kòmanse la avèk fouy la. E se avèk ki santiman ou ap resevwa sa? E sitou ou menm non sèlman ou se bsap. Men egalman ou se kontremèt sou chantye a.
Bon, se pa jodi a direkteman, pase depi yè nou kòmanse trase baz la. Nou di son pòs, men se vwèman se baz Bsap. Se la ke nou tout apre nou tounen la disponib pou pèp la e sitou pou kanal la dabò. Donk se depi yè nou kòmanse trase, maten an la se fouy. Epi nou komanse prepare tou pou foto tout sa. Mwen pa bon manti, mwen santi m fyè dèske mwen jwenn mwen nan faz sa kote nou ye la. Dèske mwen te oblije fouye men m nan pat la malgre si petèt. Ti chita pale, piki piki la genyen antre nou menm komite bsap la pou travay la fèt. Donk, m pa jis tann sa dabò paske m wè avanse. Ok. Sa vle di la, gen bagay m ka fin konprann e petèt jan w wè enjenyè di w la, yè nou vini la, nou pa santi de kòmsi fò nou lage yon mwayen nan pòch nou oswa pou nou manje oubyen pou nou bwè dlo. Nou fouye men. Alèkile se jisman nou bezwen reyalize yon travay, paske nou gen yon rèv ke nou vle gen yon pòs. Epi nou gen vwèman nan bon langaj nou an nou vle gen yon baz Bsap. E vwèman m pap ba w manti, pa mwayen fèb mwayen nou genyen e nou konnen ki genyen e travay nou vle fè a, nou di dyaspora vwèman e yo kòm yo mande pou nou gen yon bèl baz. Nou vle gen yon bèl baz e se si vwèman e nou vle avanse. E si ke vwèman nou vle avanse, sa fè jounen jodia la nou kanpe pou nou di sa. Men nou kòmanse. Men nou kòmanse. Nou vle tout diaspora kap mande pou nou gen yon bèl baz. Ebyen, jounen jodia la nou kòmanse. E nap derape an granmoun jiskaske pou nou wè kote nou ka rive. Alò nou konnen sa ki nan men nou an, nap avanse avèl. E men nou pa gen, nou konnen kanmenm nou gen yon sèl soutni se bwa diaspora a. Nou ki vle n avanse, ebyen nou kòmanse pou nou wè ki kote nou ka rive. Ok, ou pale de fè yon ti kantite nan men, men sou konnen chif la sa n gen ki disponib la deja? Bon,
pou mwen menm, responsab mwen an li menm, li te rasanble nou. ki se yon Samson Camille ki te di nou vwèman me 10.000 dola ameriken ki la ki disponib se si vwèman se sa ke m konnen se sa ki te avwe nou se li avèk li menm nou derape la ok, tè sa kote n ap bati a se yon moun ki fè n kado l oubyen se achte l oubyen se pou bsap li te menm mouche tè sa Si w gade vrèman se la nou te ye deja. Se la nou gen premye ti baz nou. Men plas la kote mwen ye la, li te gen yon moun ki te di se pou li l te ye. Men moun sa a, se yon moun kote ke de menm kote nou di ke n ap fè, se la n ap fè baz la, li te ban nou yon lejète kote ke nou gen dwa pale ansanm avè l, li konprann nou, nou konprann li, epi nou tou lage sou li. Li bay nou l kòm kontribisyon? Vrèman, se yon ajan besap li ye. Ah ok, ajan besap.

Vwaman kanal la, se yon chans kanal la te gen, paske nou te loje sou zòn sa la. Paske lè nou te la, kanal la poko te la. Ebyen, lè sa vin degantyè la a, nou sezi vwaman se te yon chans pou kanal la. E pou nou menm tou. Donk, paske, jounen jodi a la, kote nou te a, mwen kwè te ka gen moun ki pa te konnen si nou te la. Men kounye a la, peyi a, lemonn antye, si m pa twonpe m, konnen nou la. Donk se sak fè mwen mande tout moun ki nan sektè, nan nenpòt sektè ou te ka ye a, kontribiye avèk nou pou nou avanse, pou nou gen yon baz kote pou nou kontinye veye tout sa ki nan revyen nou, tout sa ki apati de nou, pou nou toujou rete la, pou nou yon kote, kon si se pa lapli kou dèyè do nou, se pa kenèk kou dèyè do nou, kote nou repoze tèt frèt. Ok, sa vle di la, nou pale de ap gen.